Woy m bouke. Ouff bon banm poum fon deplase. Woy jezi. Woy mesye Jojo manga ta pran pòz la fè sans antanch mwen ta li al fè kontè li kouri pou mwen hee tèt chaje mesye.

Sa fè lontan map reve w boo kotem cheri m paka rele w pou ou paka tandem map pale avè w fò w eseye konprann mwen. Ou wèm nan wout la menm bonjou pa menm dim menm. Cheri m tèlman m renmen w wi sa fè lontan map reve w boo kotem se rezon sa ki fè m pa menm gentan di w bonjou cheri m vrèman renmen w wi mon amour. Oh m trouve w trè chaman.
Silvouplè ta fè m gade w nimewo w pansem ap teke rete w boo kotem. Nimewo m sa pou fè nimewo m. Oh cheri ban ou nimewo pa anh non si tou yon nèg tankoum ki renmen w anpil konsa. Kèt mesye Pou jan zomanga ap dim li renmen tifi sa gad aksyon lap fè lotbò a mesye gade gade anh e konsal ye la mpral di zomangay sa e konsal ye map di sa menm pou li yo te dil son ti pye lejè genlè e vre m wèl sanble yon bon ti pye lejè.
Ou renmenm? Wi vrèman.
Ba wè sa.

Humm. M pral gen kontwòl bagay yo wi. Humm. Kèt menm nan peyi sa kisa pou fè. Nèg la renmen fanm nan wi. Li di w lap fè san sot nan wòch pou li. Epi talè a m wè l anba vant yon vye mawozo. Aa m pa menm konn sa lap fè. Non yon vye mawozo l pa menm konn pale non menn. Gen bagay menn m paka konprann. Oh Toti Ravin!

Mon chè Koube. Bal la yo mete sou a, li banm on ti kal manje, on ti kal manje m pote rès la, m vin lakay la kounya la m tou, m tou dil konsa, zòmangay, tout jounen se wòch lap pran poul fè san wi. Mon chè Konpè, m renmen bagay la fèm sezi, bon m paka rete pou m pa di Konpè Zòmangay bagay sa non. M pa, m pa kwè, m pa kwè, si w dil sa lap tou mouri wi. Non, anben, li mèt mouri, li renmen fanm nan, li renmen fanm nan. Oh Sent Vyèj papa, Sen Letènèl, pou Zòmangay pèdi lavi poutèt on fanm. Humm ebyen konpè bay la ap manje m. M di zòt bagay konsa fanm nan sanble avon fanm fwa di se se lè zetwèl sòt nan syèl la menm kote avèk lalin nan li pap renmen l se zòt bagay kote lap fè sòt nan wòch kounye a epa lap pran nonm sou li konpè bay la ap manje m paka rete m ou mèt ale konpè m paka rete ou mèt ale bagay sa aayy humm.

Monchè. Pa vin fèm sezi la manmanm pa mouri papam pa mouri pa vin fèm sezi. Pa sezi non konpè. Monchè ou konn sak pase. Wi. Monchè jodi a mgen poum diw sa. Fanm ou wè tap fè so sot nan wòch la maten an mwèl anba vant ou. Kisa. Monchè konpè m sezi. Sou Epa fanm. Mpa konn si w tap gade lèm ap vin la menm mache mpa ka mache. Epa fanm nan fè so sot nan wòch la. Wi konpè fanm nan.
Eske sou wèl ap pale.
M wèl antre anba vant ti gason an bay. Mwen m panse yo wi konpè. Fiyèl mat ou wèl ap konsa. Oh konpè si lap konsa konpè m sezi konpè. Dim. M diw konpè m jwenn li konpè sim te sim te fim tap montre w konpè. Wayy mezanmi. Konpè m se. Li sezi konpè. Konpè, li ouvè janm li konpè epi moun nan antre an janm li konpè epi anbrase konpè. Èske ou konn nonm nan? Ou konn nonm nan? Wi m konnen l konpè.
Ki bò l rete? On ti nonm wo.
Li rete anba moun nan. On ti nonm wo kout, nwa. Ok. Konpè, menm si m, depi m eksplike w w ap wè, depi w wè misye w ap konnen. Anben ok. Misye, depi sou pale l menm, lè w ap gade misye w ap. Anben ok, m pral ba l bra, m pral ba l bra twop tèt. Misye sanble yon mawozo.
Mwen m pè kisa fanm nan wè nan misye. Anben ok, anben ok, mèsi.

Yon bagay pa dou m rankontre zo mantay nan gwo solèy cho a ou mastè men lafralala la frape wòch adje se pa sa pa betiz nan kòmè anmweyy m pa ka pa ri bagay sa nan monchè nan monchè nan cho pa li rete a bann se koko lèm kouri dèyèl men se kouri kouri. Gade bagay la fòm e kriye pou m ta kriye wi.

Epi kounye a ou pran nouvèl moun gen yon lòt nèg kijan w tap panse sa w tap panse a sa w tap fè ak sa. Chéri yo dwe konsa lè yon kay ansyen ou krazel pou fon kay nouvèl ou konprann sa a di pa gen mezon bati k pa te bati. Ebyen men men mennaj mwen men mennaj mwen men marim men mennaj mwen men marim gen mennaj m gen mari.

Adjee gade bouda pantalon nonm nan ap tou chire wi paskel tande mariw mouri a kounya la se tout moun yo gen rezon yo ap diw sa vre depi ou wè poul mare fò ravèt vin fèl eksplikasyon an epa manti vre gad bouda nèg la ak bezwen fanm ki bezwen koze m gras a Dye m gen mari m gen mennaj frekan.